Bonjou ou bonswa tout moun jodi a la m pral vin avèk yon videyo pou nou videyo m pral pote pou nou an jis li pral pale de yon yon bagay ke ou ka fè avèk ti moun yo lè ou lakay ou ok anvan m rantre pi fon nan videyo a Map di ou merci avek tout nouvo abònem yo merci anpil e merci ou deske ou te pataje dènye video kem te gen sou paj la avek zanmi ou avek fanmi ou ok mwen pral antre nan video a video mwen pral mwen pote pou nou jodi a se mwen pral pale ou tankou la si ou se yon paran Ou pap travay, ou rete nan kay ansanm avèk timoun ou, gen aktivite ou ka fè ansanm avèk timoun nan. Ou pa bezwen tann se lè timoun nan al lekòl oubyen ou mete timoun nan lekòl e lè sa pou l al aprann bagay sa yo nan lekòl. Aktivite ou ka fè ansanm avèk timoun ou pandan ou lakay ke si ou pap travay, ke si se mari ou sèlman k ap travay oubyen ou ret nan kay la ansanm avèk timoun yo, gen aktivite ou ka kòmanse pran. Ou ka kòmanse fè avèk timoun nan anvan timoun nan gèt ale nan dekè oubyen ale nan lekòl nòmal. Premyèman, sa nou pral fè. Si ou, lè ou nan kay avèk timoun nan, ou ka kòmanse ekri non timoun nan ansanm avè li. Oubyen ou ka, tankou premye lèt nan, si premye lèt nan non pitit ou kòmanse pa A oubyen pa A or A or L or B oubyen B. Jessica kòmanse pa pran premye lèt nan mo premye lèt nan non timoun nan ou ekri li ou fè l ekri li oubyen ou kenbe men li oubyen ou gen yon papye nan men ou li gen yon papye nan men li avèk yon kreyon epi ou menm w ap ekri epi li menm l ap swiv sa w ap fè a Sa se youn tou. Sa se youn tou. Ou byen tou, nan papye ou gen nan men w, ou gen dwa fè l wè li, epi ou ekri tout non w pou li, epi ou ba li yon lòt papye, epi ou fè li tankou ap gade, epi li menm l ap ekri nan li. Sa se youn. Sa se de ki pou ede timoun nan avanse. Ok. Ou ka kòmanse montre timoun nan koulè. Timoun nan pa be, ti moun ee, menm gen timoun ki gen, ki gen 1 nan, 2 zan lespri yo ouvè, lespri yo gen konesan ee, pa se tèlman gen konesans nan, men yo gen ti, m konnen gen timoun ki nan, ki nan an, an ee, 1 nan avèk 2 zan, yo kòmanse gen lespri langaj yo kòmanse devlope. Paske mwen ap travay avèk timoun, m gen tan, m wè sa yo nan yo menm, sitou avèk timoun 2 zan. 2 zan pou al nan 3 zan, mwen langaj gen, gen ladan yo langaj yo kòmanse devlope. Nan ou ka kòmanse aprann koule ansanm avèk timoun ou. Jis ou pa bezwen tann se lè timoun nan gen like se lè timoun nan ale nan daycare oubyen se lè timoun nan ale nan lekòl pou l ap aprann ale nan lekòl an Pre K la li pral aprann tout bagay sa yo. Jis ou menm kòm paran timoun nan, si se yon manman ki ap rete la nan kay ansanm avèk timoun nan, ou ka kòmanse timoun nan, montre timoun nan bagay sa yo paske li ap bon pou timoun nan. Aprann timoun, ap montre timoun yo konte. Gen timoun, tankou timoun dezan, li jis li ka kòmanse konte a 1 rive nan a 10. From like one to ten li ka komanse li ka komanse e konte li pa bezwen menm si pa bezwen rive tankou nan ven jis depi timoun nan gen dezan li ka komanse aprann konte en rive nan dis epi opa opa avan li ka vin li ka vin pran like onz rive sou ven jis Ann kòmanse nou menm paran timoun yo. Premye bagay la se nan nou menm. Se lakay nou pou l soti pou devlopman timoun yo, pou langaj timoun yo. Aprann timoun yo ABC yo pandan si nou la nan kay la avèk timoun nan. Aprann timoun yo ABC yo. Aprann timoun yo, moutre timoun yo koulè. Moutre timoun yo pou yo konn konte shape tankou triyang, tankou sèkl, like, rectang. Sèk, Montre sa yo ansanm avèk timoun nan, triangle, square, rectangle, circle, like, diamond, star, montre timoun sa yo, montre timoun yo, pa tann se lè timoun yo ale lekòl pou nou e pou pwofe pou pwofesè y ap genyen an, like, pral fè tout efò sa yo ansanm avèk timoun nan. Mwen konnen se dwa yo vre, men ou menm kòm paran si ou lakay ou pa fè anyen. Jis ou rete avèk timoun nan. Ou ka kòmanse sa yon swa avèk timoun nan. Jis tankou lè yon jounen nou leve, ok, jodi a la anvan nou leve jis timoun, an, like, mete timoun yo tankou la, mete yo jis like an pa oubyen tankou nan salon lakay, nan salon lakay ou, ki kote ou vle. Si timoun yo gen yon play area ke yo ka jwe, jis ou gen dwa al la, al ansanm avè yo. Jis al montre yo, jis kòmanse fè edikasyon pitit ou lakay ou. Lè li Bon m ban nou yon egzanp. Ou wè bagay sa a m ap di a la, gen edikasyon, gen yon timoun ou kòmanse fè edikasyon l lakay, ou kòmanse fè edikasyon pitit ou lakay ou, lè li ale lekòl, lè yo gen de twa de bagay y ap fè ansanm avè li, lè li wè, lè yo wè li ka, tankou li ka konte rive 1, 1, tankou timoun dezan ka konte rive 1, 1 a 10, like count from one to ten or one to twenty. from one to twenty Pam tou Yap felisite manman sa Yap di waw manman sa gad yon timoun 2 zan ki gen bon langaj konsa like manman ni vrèman vrèman vrèman fè yon bon bagay epi ankò pou li ap aprann e konnen like lè yo mete li shapes lè yo moutre ki shape sa pou lap di waw triangle or triangle or square An kare, an rectangle, an rektang. Like, pwofesè sa a ap vrèman vrèman felisite paran sa a paske l ap wè paran sa a fè yon gwo efò, fè yon gwo travay ansanm avèk timoun nan pandan timoun nan te lakay. Jis manman yo tou oubyen papa yo tou, si kèlkeswa antre nou menm la, si se fi a oubyen si se gason an ki ret nan kay ansanm avèk timoun nan, jis kòmanse timoun yo aprann bagay sa yo. Jis kòmanse yo aprann non yo. Pou fè yo knprann sa enpòtan se konnen non yo, fè yo konnen non yo. Gen timoun tankou de dezan, like yo paka ka pran, yo ka konprann tout non yo men tankou premye pati nan non yo jis yo ka fòk yo ka konnen tankou prenon yo, tankou the first name, sa yo ka konnen yo. Men apre oparavan lè timoun nan nan pre-K, timoun nan sa, timoun nan sipoze konnen tout full name ni nèt. Jis mezanmi paran jis pran yon ti chans. Jis pran tan, nou pa bezwen pran tan nan lavi nou. Paske gen paran ki travay lajounen e an menm tan gen paran ki travay apre midi tankou pral nan leswa. Sa ki travay an lajounen, sa ki ap ret nan kay la avèk timoun nan, jis fè sa yo ansanm, fè sa yo pou timoun nan. Jis pa tann se lè timoun nan ale nan dekè. Ale nan dekè oubyen n ale nan lekòl nòmal kòmanse sa a an kòmanse nan start nan pre-k lè sa la pou pwofesè a pral fè tout travay sa yo jis ann ede timoun yo ann kòmanse ede timoun yo depi lakay nou lè nou kòmanse ede yo depi lakay nou gen de pou gen lè timoun nan ale nan dekè like oubyen nan lekòl nòmal, jis gen de bagay l ap gentan konnen. Se pa madmwazèl la ki pral vini, ki pral chita ansanm avèk li pou l ap di li, ok, sa se 1, sa se 2. No! Menmen san li wè w, l ap gentan konnen, l ap di konsa, o, l ap panche nan tèt li, l ap di, o, lè m te lakay manman m, m te konn fè sa yo avè m, sa se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Epi si l vle, li ka konte rive jis nan 20 oubyen plis ke sa tou. Rektang yo tou, shapes yo tou. Jis ann kòmanse fè edikasyon timoun yo. Ann aprann timoun yo. Aprann timoun yo. Te kòmanse depi lakay nou mezanmi paran yo. Paran ki pap travay lajounen yo. Si nou rete nan lakay avèk timoun yo. Jis montre timoun yo yon bagay. Se pa sitèlman jis ba yo yon telefòn. Epi ba yo yon tablet pou yap gade nenpòt bagay. Jis Gen oube tou si nou vle tou nou gen nèg ki pou ale sou youtube gen bagay sou youtube ki ka ede timoun yo ansanm avèk langaj yo jis kòmanse kòmanse fè edikasyon avèk timoun yo lakay nou paske li konnen li ap bon pou nou sa se sam konnen an sa map di nou an m konnen li paske lè yon timoun de 2 zan a 3 zan ale nan deke lè li gen de pwofesè gen de bagay like tankou titi ap fè ansanm avèk li Lap di aa ou wè timoun sa li byen vini lè paran li te lakay avèl paran li te konn ap ede li jis la sa map di a m konnen kòm yon moun kap travay avèk timoun wè sa m pa kache nou jis vrèman vrèman vrèman ede timoun yo lè yo lakay yo jis pa tann se lè y ale nan dekè epi tou sa pafwa tou m konnen gen dekè ki pa jis tankou pran tan yo avèk bagay sa pou y ap montre timoun yo tou men jis a ede timoun yo paske nan ede timoun yo sa lap vrèman lap vrèman vrèman nan nan bagay nou jis like ok se te fen nan videyo a jis mwen espere nou ke nou nou gade videyo a epi nou enjoy li nou enjoy li epi nou pataje li avèk yon zanmi yon fanmi nou e pa bliye pou nou kontinye abòne ansanm avèk pej la map vini avèk Avèk paj la map toujou pote video pou nou. Ou kwè nan moman sa a? Just like map eseye pou m pote bon pou m pote like ti video pou nou. Men de video de manje yo just map vini sou yo pou nou. Just like annou enjoy ti video sa ansanm avèk nou ke yon bagay ke ki funny count and color like pou nou like just pou nou ka Jis tankou bagay sa yo, se yo kap ede timoun lan, se yo kap ede memwa, langaj timoun yo mezanmi jis. Ok mwen, mwen menm sa map ede fè nan videyo a jis mwen espere nou enjoy videyo a Mwah.